Bon ti kanpe m wè w. Menm ke w pa ban mwen l anpil, men lage l nan men m kanmenm. Why wap reflechi konsa. Bon ti kanpe pou ban mwen pou n fini la, pou n ka fè ti pale la, bagay, wap reflechi. Ok, ok, relax. Damn, nou pa ka tann? M pa enpasyans mwen menm, e pwoblèm mwen sa wi. But you gotta be. An men ok, ok, ban m silans, ban m bouch.

Kman ti bwa ki moun ki renmen ti bwa wap jwenn yon fanm ki renmen ti bwa. Gwo bagay ou di la wi Gwo bagay ou di la ou met de sin yo nan kòmantè yo la wi So ou menm ou renmen gwo bwa.
Yo pa gwo but li normal but li pa sipoze gwo. Ok men ou pa ou pa nan piti an menm.
Non.
Ok ki pòs ki fè w pi byen. Ki a la kò pi byen. Lè w bay li kò a pran yon lòt bote.
Backshot.
Gade yon backshot trè nice. Ok. Backshot. Men ak sa w renmen backshot la akonpanye. Ti tap, ti peze kou ou byen ti kout kout pwen nan do. Ki sa w renmen? Yon peu ti tap but gen moun ki konn bay gwo tap I don't like that. Bon wouj tankou nèg a ka pran plezi l pou l wè men an leve bòdè w. Li pa bèl though. Li pa bèl ok. Ki pati nan kò w pi renmen?
M renmen tout kò m, m pa konnen. Non gon pati, ah pa fè sa cheri, pa fè sa. Pa fè sa. Gon pati tout moun nèt, menm ke se 2 l ye men ap gen youn kanmenm ou an cheri l, konprann? Pa mande ki pati ki pi enpòtan non, men ki pati ou pi renmen.

Ou konnen boy shot an ki tankou like piece like ki pa fin bon bouda w nèt non I don't know ou pa ou pa konn kilò sa yo pa vre? Nou ka desann yo nou pa konn non yo. No boy short yeah m pa konnen jan nou non. Ou byen dil ou byen dil. Mezanmi moun kap dil fer kanpe yo li te gentan kanpe deja li pa nan kanpe la ankò menm maye kanpe la pyès kap fèt la eeh kanpe k pral fèt la way tout lide nou di nou wè jodia m pa pale pou mwen non mezanmi m pale wè lè map pale kounye a m di nou tout lide nou di n ou gen bèl koko ou gen dout sou bote a. Now what they mean? Èske se paske kòmsi yon ti jan mitan yon ti jan gaye oubyen li twò gonfle? Ou te vle kòmsi ou te vle ou te vle kòmsi mitan yon ti jan pi senp? Sa ka rive ou te vle mitan an yon ti jan pi senp men m bay gaye a ganyen. What do ki jan mitan gaye a? Sa w vle di la? Sa w vle pale? N ap pale de krèk ou. Èske w gen yon krèk?

Mès ou ka dim ki dènye fwa ou mastube? Mmm last week. Pa dim yèswa non.
Pa dim yèswa non. Pa dim yèswa non. Three days ago. Ok men lè ou te fèl lan kisak te pouse ou fèl? Wi m konnen w t anvi, men èske se te yon moun oubyen yon videyo w te gade oubyen yon foto oubyen w t ap panse avèk yon moun? Ou just rete konsa ou an just rete konsa ah m pa fanyen la ban m al woule krèk mwen e konsa w aji mwen ah ok men ki kòm si kote aksyon an sòti
men kijan w fè l la men di m non. What do I have to tell you no. Non lèm di w kijan w fèl lan kisak pouse w èske se kòmsi pandan wap etwaye e biwo a konsa oubyen wap e netwaye ti bifèt lan non non tande m ou sa wè kite m fin pale wè talè w di m rilaks kounya la w pa vle poze menm yeah èske se pandan wap etwaye bifèt lan wap ouvri l pou w etwaye epi w wèl ou di oh gade l te la banm gade m wè si l gen chaj.
Non pa sa. Oh ok ok ok ou ti ou ti se dwèt ou? Li pa vle reponn. Oh why pou moun ap itilize dwèt yo like word. Men men men a la baz se premye Premye fanm ki te mastube nan lavi an cheri se pat se pat avèk e sextoy li te fèl non se avèk dwèt li te ye. Mwen menm pa konnen mwen menm m pa itilize dwèt mwen al non. Ou gen ti flè ou menm.
Sa poko janm rive wap itilize ti flè al ti chay sou. Non. M pa pale ak moun anpil tou I don't use this a lot. Ah ok ok ok ou pa yon moun ki ki atire seksyèlman palan menm, sa vle di ou ou son moun e detanzantan e sèks lan pase nan lespriw. Gason èske w pa yon moun ki cho? Non non m pa cho. Ok.
Si w nan kay avèk yon gason nan yon jounen konbyen fwa w ap pran bwa? It depends janm si m renmen gason an. Depend how si m renmen l anpil I don't know. Ok. M wè w gen yon trè bèl bouch, ou souse byen? M pa fè l non. Ok.
Premyèman fò w di nou mèsi paske m di w bèl bouch. Wap di w mèsi tonton Nèso di m gen bèl bouch. Thank you epi apresa wap di wi wi toto m souse zozo ase byen m gagay zozo m konprann men nap komanse pa It's too much toto ou mande twop bagay m monchè. pa mande twop bagay se de bagay banm diw tout fanm la anba live banm diw banm diw bagay tout fanm anba live la si yon fanm ta twouve ke sa w di an deranje yo e manti yap bay tèt yo tout fanm k anba live la nèt souse w zozo deja. Of course who don't? Vwala sa vle di Sa vle di pa gen anyen, pa gen anyen ki ka etone nou la. Dèyè nou wè ou sanble yon moun ki souse byen. Se pou tèt sa m poze kesyon an. How do you know? Kouman w fè wè? Kman m, kman, kman, kman m fè wè? Yo, seriously?
Kman w fè wè? Bon, paske m wè w son moun tankou ki renmen pran, tankou ki pran son pou fè tout bagay. Ou son moun, tankou si w ap etwaye kay ou la ou pran son ou etwaye kay la. Si w ap fè manje a la. Ou fokis sou manje a ou fè manje a la e jan ou fè vizaj ou la ou poze nan live lan la ou ret trankil ou pa tèlman fokis sou kòmantè yo wap tande wap pale ou renmen pran an fè tout bagay avèk tan li merite an se poutèt sa m di sa la sa vle di m gentan konnen son zozo nan men w wap pran san w wap pran tan w pou souse zozo a that's it Guy se too much. Se pa too much lan sa m di ki deranje w la cheri
Eske w pa souse zozo byen vre.

Pa gen okenn kote wap wè l ekri tikoulouk ni pijon.
Pa gen bagay sa yo.
Deniz, mèsi. E zozo a m konnen. E zozo a pou m di. Dayè tout moun konn sa k rele zozo a. Dayè m tou di sa, m chaje granmoun k ap gade m la e tout granmoun sa yo konn sa k zozo a tou. E m panse ke E m panse ke gen anpil granmoun k ap gade m la ki pi alèz ke a yon zozo ke nou menm ti jèn nan. Al konprann. E na big up tout granmoun kap gade nou la. Tout granmoun net ki alez a ti zozo yo e big up pou nou. Paske laj lan paka detèmine fason sipoze manye yon zozo. Tout moun ki gen de 50, 60, 70 ans la kap manye zozo la e anpil love pou nou. Paske menaj ou pap tonbe w oubyen mari w pap tonbe w. Bon bagay. E tout granmoun yo la net e make viv zozo anba live lan la mwen. Bon bon, m di w, lè granmoun yo panse la, strès anvayi yo la, laj ap monte, e la yo vin la yo vin e, yo vin enjoy yo. Ou konprann? Bon m di w, bon m di w, bon m di w. Strès ou laj, yeah. Èske w, èske w imajine on jou mwen menm tou m gen pou m granmoun? E pa l gon moun ki pral pale sa devan m tou. Ou panse lè on moun pral pale de zozo devan m, oubyen de koko devan m, m pa l pran pòz bagay mwen? Bon mwen menm, bon mwen menm e mwen k te chèf koko nan live. a lepòk. Èske w konprann cheri? Tout moun, tout moun nan zozo, tout moun nan koko. Ou ka ou menm la kòmsi k ap pale avè nou la epi ou gon fo zozo bò kote w. M pa di e sa l ye. M di w ka wè. Sa vle di tout moun konekte a sa. Yeah, but I don't use fake dick. M pa use boul fo a bay sa. M pa konn poukisa ou fè m use li. I don't know why, but I don't. Yeah. Ki pati nan kò w k pi sansib?
I I really do have to answer that? Really? Why? Sa moun pa sipoze konnen non Toto, yo, ou konprann sa? Moun yo dou sa lè yo antre nan show a? I'm asking you, yo dou sa? Yo dou ki pati ki sansib nan kò yo? Of course, gen moun ki konn di m konbyen dwèt koko yo ka pran. I don't think I should, I don't, I don't wanna answer that. Anben ok, ok, ok, pwente tete w. Si si premyèman se pati prefere w e jan map gad gwosè w yo la depi se yon bagay ki etire pwent lan sipoze sansib. Dikou nap mete pwent.